Yon fim kem konnen anpil moun dan le mond antye tap tann li soti, yon fim m konnen majorite moun kap viv dan le mond antye renmen l e yon fim ki antre anpil lajan, siw ta renmen konn ki fim ret nan video a jiska la fen poum kapab prezantew Bad boy for life kijan sèn yo te reyalize e ki kantite lajan moun sa yo antre ansanm avèk movie sa. Avan te gen Bad Boy 1, te gen Bad Boy 2, ebyen reyalizatè a ta pral ekri yon lòt Bad Boy ankò ki se Bad Boy nimewo 3 kote fim sa te sakaje lemondantye. Bad Boy for Life, dat fim sa te premye fè aparisyon l se le 7 janvye 2020. Premye Bad Boy la te soti an 1995 e dezyèm Bad Boy la te soti an 2003, tou de Bad Boy sa yo te reyalize pa yon reyalizatè ki rele Michael. Bey, premye reyalizatè ki te reyalize Bad Boy For Life nimewo 1 ansanm avèk nimewo 2 a te vin nan yon ti chire pit ansanm avèk staf la. Rapid yo te ranplase reyalizatè sa pa yon Bèlj ki te rele Abil El Aldi. Misye genyen sèlman 32 lane. Bad Boy For Life sa nou konnen an pil ki fè anpil siksè pou ane 2020 an e li antre plis lajan pa rapò a premye Bad Boy la e ni dezyèm Bad Boy la. Lè n ap pale de bidjè ki vle di valè lajan yo depanse pou yo reyalize fim sa oubyen valè lajan yo rantre, Chif sa pral tèlman sonnen nan zòrèy ou, wap oblije sezi. Pafwa m konn ap di pouki reyalizatè ayisyen yo paka soti yon fim konsa pou l sakaje mond lan. Met zòrèy ou alekout pou w kapab dekouvri kantite lajan yo depanse pou yo reyalize bèl fim sa e kantite lajan yo rantre depi dat fim sa soti 7 janvye 2020 an. Film sa dire 124 minit e film sa se an anglè li soti. Deja yo depanse 90 milyon dola ameriken pou yo reyalize film sa e yo fè kòm benefis 419.1 milyon dola ameriken. Film Bad Boy For Life la filme 2 kote senpleman Miami ansanm avèk Mexico. Kòm mwen te deja di n, film nan se yon jèn reyalizatè bèlj ki gen senpleman 32 lane ki filme film sa. Bad Boy For Life ki signifi Move Gason Pou Lavi. Fim sa te fè premye aparisyon li le 7 janvye 2020 e premye pwojeksyon an te fèt nan vil Berlin nan peyi Almay. Nan fim sa nap jwenn Will Smith avèk Martin Lawrence ki se 2 aktè prensipal lan fim nan. Will Smith ki jwe ansanm avèk yon lòt non ki se Mike Lowrey e Martin Lawrence ki jwe ansanm avèk yon lòt non ki se Marcus Brunner. Anba fim sa nap dekouvri yon gwo mizik ki fè anpil hit pandan ane 2020 an ki se DJ Khaled featuring Jennifer Lopez e Cardi B tit mizik sa se Dinelo. Se yon mizik latino ameriken ki gen tandans rap ansanm avèk salsa ki jwe ladan l. E nou vin dekouvri Nicky Jam chantè reggaeton nan ki jwe nan fim sa e misye jwe yon bèl wòl nan fim ki se Bad Boy For Life la. Bad Boy for Life 2 a te soti an 2003, e nou vin jwenn Bad Boy 3 a ki soti an 2020 ki vle di 17 an aprè yo vin lage nimewo 3 a. Gen gwo diferans ant moun ki reyalize fim nan e pwodiksyon ki pwodui fim nan. Moun ki reyalize fim nan se yon bèlj kòm mwen te deja ba li non li deja ki rele Adil El Arbi e pwodiksyon ki pwodui fim nan ki se Columbia Pictures. Fim sa dire 124 minit e fim sa se an anglè li soti. Deja yo depanse 90 milyon dola ameriken pou yo reyalize fim sa e yo fè kòm benefis 419.1 milyon dola ameriken. E daprè sa m wè, fim Bad Boy 4 la deja an preparasyon kay Sony Pictures ki se yon konpayi ki pwodwi fim. Pou m te bezwen konn ki mwayèn fim sa fè, m ale sou yon sit ki rele Allociné ki se yon sit fransè ke ou konn gade sinema sou li,

Se konsa mwen te vin prezante nou fim ki se Bad Boy for Life nimewo 3. E si w ta renmen konn tout bagay kap pase nan mond lan e si w ta renmen konn plis bagay sou chanèl Deblozay TV a pa bliye abòne avè chanèl Deblozay TV a. Mwen kontan paske w te pran pasyans pou w te gade videyo a jiska lafen e si w potko abòne map di w abòne a chanèl la peze klòch notifikasyon pou w pa janm rate okenn lòt videyo. Randevou kase sou menm chanèl la ki se Deblozay TV babay a la pwochèn pou yon lòt pi bèl videyo.